Nou salye tout moun nan minit sa e kote ke nou deside vini fè yon pale sou deklarasyon prezidan Donald Trump fè a se ki a trè avèk li konsidere peyi Dayiti epi peyi an Amerik. pa an amerik men peyi an afrik yo e kòm the shit country e kòmsi e se yon deklarasyon nou wè ke ki fristre anpil ayisyen e san ke petèt yo pa rann yo kont non sèlman fristre men nou swiv sou rezo sosyal yo kote ke anpil ayisyen Yo di ke Donald Trump gen rezon e paske nou gen yon peyi paske si nou pat gen yon sèten de Mateli ki te rive kòm prezidan peyi Dayiti, nou pat genyen Jovenel Moïse nan tèt peyi Dayiti, nou pat genyen yon seri de senatè kote ke chanm de chanm sena e chanm depite oubyen Paleman Ayisyen an li sèvi kòm abri nou kapab di pou abrite dè dilè dwòg pou abrite dè brigan e sa patap pase konsa e yo menm di ke se Sa gen a wè avèk Jovenel Moïse ke nou konnen avan ke li te prete sèman e ki jan ki jan de diferan enfòmasyon ki tap sikile sou Jovenel Moïse ta fè sa ta fè kwè ke Jovenel te se yon enkilpe. E nou menm nou vini pou nou plase mo pa nou e pou nou raple a chak Ayisyen e premyèman ke nou se yon pèp ki fò e se paske menm nou se yon pèp ki fò jodi an ke nou ki pèmèt ke jodi an lè pwisans, nou t kapab di oksidantal, spesyalman Lèzetazini, Lafrans, e yo fè, yo ap eseye fè tout sa yo konnen pou yo etèn imaj nou, e nou dwe, nou vle atire atansyon chak grenn Ayisyen sou sa. Men jis avan ke nou ale dirèkteman pou nou pale de Ayisyen yo ki jodi an e yo chak ap pale yon pawòl olye ke nou gen yon sèl direksyon pou nou ke son mann de dega kèlkeswa jesyon ke nou te gen lakay nou li pa posib ke pou prezidan ameriken an pou li ta kapab fè deklarasyon sa a nou kwè ke gen anpil lòt langaj li te kapab itilize pou li di l men kite nou di ke sa montre nou egzakteman a ki nivo e e e politik ke e konesans politik ke prezidan Donald Trump genyen. E nou wè ke Donald Trump li pa li pa konnen oken lyen ki egziste antre Ayiti e e su o pwen de vi istorik avèk avèk Lèzetazini. E nou kwè ke tout moun ki te pase lekòl Ayiti, tout moun ki enterese ak politik, ki enterese avèk istwa Dayiti, ki angaje, ki se dè militan, ensi ke dè aktivis o nivo dè Etazini, nou kwè ke yo konnen ke ki kout men ke Ayiti te bay avèk pou endepandans lè Etazini, e nou kapab di a Savannah, Ok a Savannah ki kout men ke nou menm nou te bay avèk Lèzetazini? E nou kwè ke gen de moniman ki erije nòmalman e pou sa, nou kwè nan sa. E an plis nou kwè ke gen de vil e kote ke Ozetazini e Ayisyen gen men yo tranpe ladann. E a Savannah 1779 Epki pou nou raple nou ke batay ke e zansèt nou te fè pou pèmèt ke Lèzetazini genyen endepandans li. E anplis nou konnen ke yon vil tankou Chikago ki te ke fondatè li son Ayisyen Jean Baptiste Point du Sable, misye fèt yon nèg ki fèt Sen Mak an 1745. E Anpil lòt bagay ankò ki montre ke kòman ki enplikasyon Ayiti nan e sosyete e e amerikèn nan oubyen nan anpir e nou kapab di e ameriken jodi an. E anplis kilè nou raple ke e avèk prezidan Donald Trump ke si jodi a Ayiti tounen yon yon twou, e kote ke li di twou sa a se yon twou ke nou nan kreyòl ayisyen matyè fekal ke li ye. Nou kapab di ke, nou menm nou kapab di Donald Trump se paske se Lèzetazini, se vre nou te nan yon twou, wi nou nan yon twou, yon twou ke yo te rele la pèl dè zantiy, yon twou kote ke tout kote nan mond lan se la moun tout moun kap fè touris nan zòn nan te gen anvi pou yo vin vizite. Se te pli bèl il ki te egziste nan karayib lan. Ok, e a tèl pwen. Gen yon koup prezidansyèl ameriken ki se la l te fè liy de myèl. Nou vle pale de koup Clinton. Se an Ayiti ke moun sa yo fè koup liy de myèl yo apre ke yo te fin marye. E nou ap di ke se Lèzetazini ki kòmanse pa kreye, pa kòmanse enjekte nou kapab di de matyè fekal nan tou sa a. E si nou raple nou an 1915 kote ke Lèzetazini li deside rantre an Ayiti pou l al fè yon envazyon sou yon peyi tankou Ayiti Kisa Ayiti gen a wè avèk envazyon kote ke 133 Marines te debake an 1928 jiyè 1915 eh kote ke pou yo te al mete eh mete pwen yo kote ke yo te vle domine eh eh tout il Karayib yo e Ayiti li te yon peyi ki te peye frè a lè Etazini ta pral itilize pou la premyè fwa bonbadye avyon de gè pou la premyè fwa an Amerik se te sou Ayiti ke li te itilize li. Nou kapab di ke. Se jis pou n montre ki kote matyè yo soti ke yo antre, yo tonbe nan twou an. E anplis, kite nou di ke Lèzetazini, lè nou te fin eli premye prezidan demokratik nou ki te Jean Bertrand Aristide, se avèk konplisite Lèzetazini, avèk Lame Dayiti, nou kapab di ke yo te ba prezidan sa a koudeta e ki te pèmèt ke li te twouve li an egzil. E tout sa se Lèzetazini, gouvènman Lèzetazini ki kontinye ap kreye enstabilite, ki kontinye ap lage matyè fekal nan twou a. E pou nou pran 2004, kote ke Lafrans, Lèzetazini, 2 peyi sa yo, yo pa dakò pou nou fete 200 zan endepandans nou, e kisa yo fè? Yo fon fason ankò, menm Aristide sa a, Yo debake, yo kidnape l, yo arete l, e ki pase yon kantite de tan an egzil, e ki kite nou avèk yon minista, e yon minista ki aka, ki akable e, e, e lavi sosyal, ekonomik peyi Dayiti, e ki lage anpil moun de bra pandye, avèk nou kapab di, de yon seri de manman ki pa gen, ki pa konn papa pitit yo, e san nou bliye kesyon kolera jounen jodi an. E pandan tout pandan lokipasyon amerikèn de 1915 a 1934, 19 an dokipasyon amerikèn, e nou kwè ke se Lèzetazini ki te okipe a 40 pousan tout administrasyon nou yo, ki te okipe ladwann, ki te okipe tout pò ke nou gen nan peyi an, aryopò, nou kwè ke se Lèzetazini ki te okipe. Nou kwè ke jodi an, Olye ke Prezidan Trump ta di konsa ke Ayiti se yon peyi de shithole, mwen mwen kwè ke li te bon pou Donald Trump te al gade nan tiwa de listwa Lèzetazini ke nou, Lèzetazini dwe nou. Dwe nou! Pase ke apre 34, apre 19 an de lokipasyon, nou pa jwenn anyen Lèzetazini, gouvènman Lèzetazini piye tout sa ki te gen an Ayiti nan trezò piblik. Men jounen jodi a n ap di ke a chak Ayisyen ki Nou ap felisite e òganizasyon sa ki pran inisyativ e demen lendi an pou yo ale a Manhattan, Times Square, an 30, 42 zièm kote ke y ap mande pou tout ayisyen ta kapab reyini la. Mwen mwen kwè ke se yon bèl inisyativ ke nou kwè ke tout ayisyen ki ap viv a sitou a New York ta dwe debake e pou nou ale montre mekontantman nou pa rapò avèk deklarasyon Donald Trump e ki pa gen anyen ki pa gen anyen pou li wè avèk prezidan Lèzetazini, lè m di pa gen anyen pou li wè, an o pwen de vi de refleksyon ki pa, deklarasyon ki pa, nou, nou wè menm ameriken yo tou, pa egzanp jodi a Connecticut nou wè ke yo monte drapo ayisyen, e gen anpil lòt peyi nan mond lan ki, e nou kapab di ki kanpe avèk ayisyen sou kesyon e deklarasyon Donald Trump lan. Mwen, mwen kwè ke nou ayisyen, se pa le moman ke pou nou ap di

Wi a quelque chose de malheur bon Wi Donald Trump fon movèz deklarasyon de nou Wi tou nou menm tou a tout dirijan nou yo ki pa gen anyen ki pa montre oken sousi pou peyi an e nou kwè ke jodi an se yon moman pou nou ranje pye nou pou nou an pou nou ranje pye nou e sitou la jenès nou kwè ke fò nou devlope yon fòs jenerasyon 70 80 m kwè jodi an se moman pou nou mare senti nou paske premye viktim yo se nou menm depi 90 Lèzetazini ap itilize de kowonpi nan politik ayisyèn nan e jodi an, vwala ke deklarasyon ke li fè, e jis jounen jodi a nou pa tande yon deklarasyon solid ki soti nan klas politik ayisyèn nan e menm nan gouvèneman an, nou kwè ke se Paul Altidor ki te ki tap mande eksplikasyon, men nou kwè ke antan ke yon peyi ki souveren e nòmalman nou kwè ke genyen de deklarasyon ki ta kapab pote a reflechi le gouvèneman ameriken sitou sou le plan jewografik kont teni kont de Sitiyasyon jewopolitik lemond jodi an, nou kwè ke Ayiti sou le plan jewograf, jewopolitik, nou kwè ke li gen yon, si li, si Ayiti mete pwa nan balans li, o pwen de vi diplomatik, nou kwè ke deklarasyon Donald Trump lan, nou kwè ke Lèzetazini kapab regrèt ke li te fè yon deklarasyon kòm sa. An gwo, mwen menm mwen ankouraje ke chak grenn Ayisyen, e, e, nou di, pa egzanp, nou, nou pap fini, e, e, e, e, ti videyo sa pou nou pa voye yon gwo kokennchenn,

Ankò, li pataje li kòman li sansib pou pèp ayisyen an. Nou kwè ke tout ayisyen nou dwe reyini, nou dwe ini tèt nou ansanm, e se sa ke ki sèvi kòm feblès nou, se li yo itilize pou yo bese nou nan nivo ke yo ap bese nou la a. Mwen salye kouraj chak grenn ayisyen, konnen byen ke si nou pa yon pèp ki te fò, si nou pa yon pèp ki te endontab pa lenpwisans oksidantal, jodi an yo pa t ap trete nou konsa. Endontab depi la premyè komisyon sivil a no jou, jiska minui jis, Kominote entènasyonal, Nasyon Zini pa janm ka rive genyen yon misyon ki abouti avèk yon rezilta ke yo tap chèche, paske Ayiti nou se yon peyi eksepsyonèl, nou se yon pèp ki trè fò, kòm di Anderson Cooper, nou pa salye moun tèt anba, nou salye moun lan je, e nou gade moun nan je lè nou ap salye, kèlkeswa moun ke li ye a. Anfèt, n ap di ke Ayiti se pou nou, anfèt se nou menm ki pou batay pou nou mete peyi a sou pye. E sa Donald Trump di a, nou espere ke chak Ayisyen sispann di li gen rezon, paske Donald Trump di sa sèlman nan yon kontèks pou montre ki siperyorite li menm antanke yon blan genyen pa rapò avèk nwa. Mèsi bokou, mèsi bokou, nou kwè ke chak moun ki ap tande vòy sa a sou Vwa Pèp la, kapab pataje li otan de fwa ke l kapab pataje li e demen si Dye ve nou kwè a 3 zè 30 oubyen 3 zè nou ap rankontre a Manhattan Times Square. Merci beaucoup.